Jis avan n kòmanse, nou pral fè w tande entèvansyon Senatè Youri Latortue. Li te fè maten an nan yon radyo sè an Ayiti. Aprè nou pral analize ansanm. Ann tande.
Sa kap pase latibonit la sa ou konnen kouman ou wèl.
Ebyen sa kap pase latibonit la m panse ke genyen on repriz de lapolis la de task fòs la de larme ki Ap sekwe kò yo pou ke yo reprann teritwa ki te pèdi Latibonit yo, pou ke jan nou di a yo libere Latibonit. E gen anpil operasyon ki lanse. Radio Mega.
Operasyon sa yo, yo te kòmanse Lakwa Peris, E yo te dwe etann yo sou tout lòt teritwa ki pèdi nan Latibonit. Operasyon sa yo, mwen kwè yo te mennen selon sa nou tap di a ki se entelijans, enfiltrasyon, konba e konsolidasyon. Men nou te apèsi ke nan katriyèm etap la, konsolidasyon, te gen sèten pwoblèm defektif ki fè ke konsolidasyon yo, yo pa ka fèt, e nou konprann, paske gen de moun ki pa konn sitiyasyon reyèl de lapolis la, ni de lame an Ayiti. Se des institutions kap reprann paske imajine w la police an Ayiti gen dizon maksimòm 15 mil polisye pou 12 milyon dabitan akote a nou gen 50 mil polisye pou 12 milyon dabitan larme an Ayiti ap apèn gen on milye moun Sendomeng genyen 45 mil moun nan lame a pou 12 milyon dabitan. Direksyon nasyonal entelijans Sendomeng gen pli de 25 a 30 mil moun. Nou menm nou pa konn si nou gen entelijans bò isi. Radio Mega.
Bidjè lame dominikèn li 760 milyon dola pa ane. Bidjè lame nou se 10 milyon pa ane. E m te ka pran pou lapolis la, bidjè lapolis dominikèn 30 fwa plis ke nou. Donk sa vle di ke sitiyasyon fòs piblik nou yo, yo an deklen e jodi a se anpil bòn volonte ki pou mete pou ke travay rekiperasyon an fèt. Mwen menm mwen te apresye e felisite travay ki kòmanse fèt Latibonit la, paske fò l ale etap pa etap. Nou pa gen fòs de frap nesesè pou nou fè l pandan yon sèl kou. Fò l ale etap pa etap. Malerezman, gen yon ensidan ki rive vandredi a e ke tout moun deplore, sitou 2 polisye ki t ap batay depi lontan nan Vèrèt, e ke yo arive rekipere kò yo pa rapò ak tout sa k te pase nan lapolis yo pa t rekipere e nou salye fòs otodefans yo ki mennen avèk lapolis operasyon sa a men nou ka di se yon ensidan trè malere men fò nou di ke Lapolis dwe kontinye fè travay ke l kòmanse a, paske se nan kontinye fè travay yo ke l ap rive derasinen yo. E fò l kontinye fè yo selon, mwen ka di, kwatouwòm sa a, entelijans, enfiltrasyon, konba, konsolidasyon. E fò l fè l de fason acharne, fò l fè l de fason kontini, e fò lapolis kontinye benefisye tout apui gouvènman an. Poukisa? Paske se yon sitiyasyon ki mande sa yo rele feu et mouvement, puissance de feu. Senatè fon ti kanpe la. M sonje lè Jovenel t ap mete Anie an kanpe. Nou tout te kanpe anfas li. Men jounen jodi a w ap di ou pa menm konnen si Ayiti gen Sèvis dentèlijans. Se sa. Ou wè kòman w ap dekri sitiyasyon an jodi a? Paske bagay la anpire. Menm nou menm ki t ap mennen fo batay sa, nou pa t konnen si l t ap rive la. Ann kontinye. E fò lapolis toujou gen mwayen. Nou salye popilasyon Latibonit la ki pandan operasyon sa yo kanpe dèyè lapolis. Kèlke fwa avèk men yo. Pou yo sinyale kote tout move je yo ye e pou yo pèmèt ke lapolis rapidman san dwon konnen egzakteman kote yo ye. Men fò nou di operasyon sa yo yo pa demantle. tout kò gang yo, yo kòmanse e nou kwè ke se sou on dire ke lapolis ap ka rive fè l e nan sans sa a tout konsèy, tout sa nou ka fè n ap fè l avèk lapolis, avèk task fòs yo paske nou kwè ke l enpòtan Li enpòtan pou ke nou pa kanpe nan wout e nou libere Latibonit la, menm si li etann sou yon dire ke nou ta renmen mwen kout, men avèk efektif ki la yo, ki pa ka fèt yon sèl kou, li oblije ebyen etann kèlke fwa sou dè jou ou dè semèn, men nou di popilasyon Latibonit la sa, nou rasire l, piske m pa la pou lapolis, m pa la lame, m pale a Task Force yo, m pa la Fòs Dentelijans yo ke y ap kenbe pou ke yo libere Latibonit. Kòman nou panse n ka mennen operasyon yo lèske nou di Lapolis pa gen misyon sa a? Lapolis ap tire kout bal depi yon bon bout tan. Èske m pa ka di kat senk direktè yo se menm pratik la? Kout bal, blende apre sa nou nèg yo kite epi lè bandi yo tounen yo tounen avèk plis fòs se popilasyon an k viktim. Kote batay lapolis devan lame ap fè konsolidasyon an? Trè byen.
Sa m sot esplike w reyalite lapolis lame a, m p ap ka antre nan detay pa rapò a feblès ki gen la a, e mwen menm m pa m pa la pou m ap pale de feblès kò yo. Fò m di w meyè solisyon, la solution idéale, se lame devan pou le konba, lapolis dèyè pou dezyèm perimèt e lè konba oubyen inite spesyal lapolis yo devan e lame dèyè pou konsolidasyon oubyen lame fè operasyon e lame pèmèt a lapolis fè dezyèm perimèt la apre pou lal fè konsolidasyon men pou le moman pwiske lame nou yo nou an li pa genyen m ka di w fòmasyon ageri sa se inite spesyal yo devan Lame li dèyè. Sepandan, fò m di w yon bagay, lame a gen de feblès ineran e genyen, mwen te ka di, genyen e de pwoblèm de materyèl ki poze ki fè ke nou pa gen menm chema sa a ki ke ke nou di a. Men sen sensèman, lame gen yon volonte piske nou konnen ke lame a li prezan anpil sit menm nan Pòtoprens lan ki pèmèt ke yo konsolide e lame kòmanse deplwaye sou anpil sit. Sepandan, lè m t ap esplike talè a, Romanes, sur la question d'intelligence, sur la question d'infiltration, sur la question de combat, w ap konprann ke chak gen faz yo. Pou le moman. Inite Inite ki responsab dentelijans lan, se pa li ki fè inite denfiltrasyon an. Sa k responsab enfiltrasyon an, se pa li ki fè konba a. Reyalite a vin chanje, nou ap vin ap evolye vè le pozitif o nivo de Latibonit, paske inite ki fè.
Senatè mwen m pa gen pwoblèm pèsonèl ansanm avè w. M respekte kapasite w ke ou genyen nan zafè sekirite. men pwoblèm mwen se paske w rive plizyè fwa nan pòs de responsablite yo, nou pa janm fè anyen? Nou kite se lè bagay la anpire nan men nou konnya, paske moun ki te sou pouvwa yo, nou t ap chèche demantle yo, kòm kwa se nou menm ki gen monopòl sekirite a nan men nou. Enben bagay la vire faz. Jounen jodi a la ou vini wap fè bèl analiz, wap pale byen. Men ou te nan pòs responsablite yo. Kisa ou te fè pou sa pat rive la? Nou fin mete peyi a nan sal ye a la, kounye a tout moun ap chèche pou yo retire tèt yo. Tout moun ap chèche retire tèt yo. Tout moun inosan. Men kiyès ki koupab nan nou? Konba yo ki pa t tèlman prezan nan Latibonit, yo te plis konsantre yo nan Pòtoprens, yo vin ranfòse pa Task Fòs la. Sa vle di ke jodi a, inite sa yo ki vin ranfòse pa Task Fòs la ba yo yon kapasite ki ka fè ke yo menm yo kòmanse rekipere teren. E aktyèlman, mwen panse ke lapolis e lame ap travay sur les unités de consolidation ki trè byento gen pou rive. E sa k rive li enpòtan pou ke popilasyon an li okouran kèlke fwa de grann liy de demach sa yo, paske lè li wè yon operasyon fèt, li wè dezyèm lan poko fèt, li yon ti jan enpasyan.

Yo di m kokorat san ras tou pa janm sispann tire sou kamyonèt, sou bis, malgre operasyon nou di k ap fèt yo. W ap toujou jwenn sa, paske inite a yn fwa ke yo deloje l kote l ye a, fò w ta genyen dizon 1000 a 2000 moun ki pou ta fè konsolidasyon nan tout depatman an. Si w poko ka fè konsolidasyon an, inite a yn fwa eparpiye, l ap chache fè dè zak izole. E ak izole sa yo, se sa yo rele lagè sikolojik. Gè sikolojik la, se lè ke on moun rete, ebyen, pandan gon operasyon kap fèt, li, li, li poze on ak sou on polisye, li poze on ak sou on veyikil, sa vin fè ke popilasyon vin remake ke metriz ke yo panse yo te genyen an, yo pa genyen n. Donk, a la guerre psychologique, la polis dwe reponn au renforcement de la consolidation. Paske si lapolis li pa ranfòse l, lè sa a gè sikolojik la, paske lè èdmi an nan sitiyasyon li kòmanse pèdi, l ap fè gè sikolojik pou l pèmèt, pou l bay yon enpresyon ke nan popilasyon li la toujou. Donk, lè sa a, lapolis dwe ranfòse pa lakonsolidasyon. Nou aprann ke trè byento konsolidasyon ap rive pa FFRG,

nou ka di move ensidan sa yo ki rive, pèt sa yo ki rive, mwen panse ke lapolis nan sitiyasyon pou l reprann le desi avèk task force la, avèk lame pou yo kontinye operasyon e pou yo demantle sa k ap fèt la. Alò, senatè, pandan w ap pale de lame, m etone, menm jan avèk anpil lòt moun, paske chak jou mwen Maromanes ap poze menm kesyon sa nan emisyon an, kot lame a? Mwen se grand kestyon sa ke m toujou renmen poze. Lè m wè w ap pale de lame avèk lapolis se vre ke kapab manke manke mwayen paske mwen m toujou ap deplore sa petèt pou lame a men m panse lapolis nou menm ki pa nan sekirite a ou menm ki konn sa k rele sekirite men vizibleman anpil moun ta ka wè lapolis gen materyèl lapolis ka goumen avèk sa k gen la. Men lè w di lame a, mwen etone, m sezi, paske m toujou ap mande kot lame a pase. Dayè, lè n tande Marion Andrésol nan tèt ministè defans, tout moun di men nou gon moun kounye a ki, nou gen lòm kilfo a la plas kilfo. Nou pral tann yon rezilta rapid vit la. Men m tande w ap pale de lame la senatè, m etone anpil wi. Trè byen Philippe.
Mwen panse ke lame a gon mank de kominikasyon ni ministè de la defans. Paske yonn nan reyalite pou yo konbat lagè sikolojik. E pou yo pèmèt a dè moun tankou w, de bòn volonte, konprann sa k ap pase a, se esplike sitiyasyon an. Lame vrèman kòmanse, mwen te ka di, genyen yon feu vert pou yo travay, se petèt pandan KPT a.

Petèt gen anpil moun ki plis dakò aske se lapolis ki fè operasyon e pa lame, toujou kont de pwoblèm ki te pase yo. Si lame yo al fè operasyon la, yo mande pou l ret dèyè. Pou lè pwoblèm de materyèl, li pi fasil pou lapolis gen materyèl ke lame. Men, mwen panse jodi a, Mario Andresol gen yon devwa pou l enfòme moun yo. de reyalite a pou l di moun yo men nan ki etap nou ye, men kòman n ap avanse san antre dan lè detay paske jodi a jisteman lè m ap pale de kesyon de lame a mwen wè ke lame isi pa egzanp dan sèten sit se lame ki prezan ke se swa alayopò ke se swa nan nan nan perimèt kote ou wè lè lè pou avyon li rive m gad ou a 500 mèt daltitid Gen des unités k deplwaye, lavil la gen des unités, men lame na pa lakapasite pou l deplwaye tout lòt kote yo. Jisteman gen restriksyon de materyèl, genyen yon apwòch ki fè jiska prezan yo pè ke lame ale paske yo panse ke lame pa rapò a sa k te pase a ka gen gwo pwoblèm ki rive, yo plis vle kite lapolis. Lame gen des pwoblèm ke m panse ke popilasyon Li pa okouran e mete popilasyon okouran se pa revele estrateji lame a men se fè l konnen ke lame sa a ke n ap tann nan li poko ka bay tout kapasite l paske nous avons des restrictions e restriksyon sa yo n ap poze yo o nivo entènasyonal n ap
wè jan w prè pou dekri sitiyasyon n ap viv la se kòm si ou pat la ou vini. Ou pase nan pouvwa, ou jwi de tout sa peyi a ofri w. Ou pase nan pòs de responsablite yo. Tandans nou nan peyi sa, Depi moun nan pa soti nan menm pati politik ansanm avè nou, li pa gen menm tandans ansanm avè nou, depi se li k pran pouvwa, fòk n ap taye zèb anba pye l. Se pou sa peyi a rive la. On peyi k ap dirije pa klan. Tout moun ta renmen se klan pa yo ki sou pouvwa. Men ki peyi n ap fè mesye? Ki peyi nap fè si nap dirije peyi a pa klan? Gade nou gon lame, on lame ki sou responsabilite entènasyonal. Lame pa gen materyèl, lame pa gen sesi, lame pa gen sela. Men kilè nap pran desten peyi sa an men menm? Poun fè peyi a fonksyone tankou tout lòt peyi. Nou toujou touche lajan nou. Depi nou pran pòs la, yon jou pap pase sou kòb la. Fò n touche. Nou pa janm nan plenyen. Men nou pap pran responsablite nou pou n mete tout enstitisyon leta yo sou pye. pou peyi a byen fonksyone. Lè nou pa nan pouvwa nou mete nou tankou inosan. Kòm si lè n te nan pouvwa tout bagay tap byen mache. Nou tout inosan nan peyi a. Mwen m pa gen pwoblèm pèsonèl ansanm avè w. Men ou te nan pòs responsablite yo, ou pat fè anyen. Ou pat fè anyen. Se paske kounye a nòmalman ou pa ka sikile nan Latibonit? Nou fin mete ti mesye yo, kounye a yo vin twòp pou nou? Pye w mare? Ou ta renmen pou sa chanje? Ti mesye sa yo n al enstale yo se nou menm menm ki mete yo la paske nou te bezwen kontre kare jovenel paske jovenel te gen pwojè poul fè wout kafou jòf pòdepè a se pou sa nal mete ti mesye sa yo pou bagay la pat rive fèt pou wout la pat rive fèt machin ki te plis enpòtan kap vide lwil lè yo fin fè travay yo nou voye mete dife ladanl. travay yo kanpe. Izin asfalt la ki lakil la nal mete baz kokorat san ras tou pre zòn nan jis pou anmerde mesye yo travay. Anmerde teknisyen yo travay. A la fen yo kite yo kite zòn nan. Paske ti mesye a zam yo te vin ap bay pwoblèm. Depi se pa klan pa nou nou anfas moun sa. Men ki peyi nap fè? Ki espwa peyi sa? Bon on lè mezanmi peyi sa pap gen lajan ankò? Si chak lè on pati moun vini se plen pòch yo ale. Poun gen fòs ki pou ba nou sekirite nan peyi a? pou yo gen restriksyon materyèl. Men, kilè n ap soti nan sekirite sa? Nou pap janm soti ladan l. Paske, fòk fòs legal yo, fòs sekirite yo, fòk yo gen materyèl pou yo travay. Mesye, se yon peyi ki bay tèt fè mal wi mesye. Lò moun ap gade peyi sa. Ayiti n te gen avan, èske n ap jwenn Ayiti sa? ankò. Bon nèg ki la yo pi mal toujou. Nèg sa yo san kè. Tèlman nou batay, nou arive mete 9 moun prezidan. Nan ti peyi moun pa menm ka manje. 9 nèg ap touche lajan peyi a. 9 nèg Machin leta nan men yo. Sekirite. 15 20 nèg nan do yo. Ti malere yo lage 2 bra balan. Ti malere yo lage zafè gade yo. Pou yo degaje yo chèche sekirite pou tèt yo. Nou pa dwe yo sa. Antouka Pou mwen menm son sèl fòs kap goumen nan peyi a se se la polis la paske lame a li menm li la kòmsi l pa la tout jounen ou tande ti mesye yo ap pran avyon al matinik al meksik e ou tande yo gen restriksyon materyèl yo pa ka deplwaye sou tèren. Ou tande entènasyonal pa vle pa rapò a sak te pase. Tout peyi nan mond lan nan fòs sekirite yo pa gen dezòd? Tout gen dezòd poukisa se sou dezòd pa Ayiti a yo fokis? Tout pa gen dezòd? Poukisa nou menm tou Nou pa ka fè sèvis dentèlijans lan sèvi kòm yon enstitisyon. Nou konnen men kantite moun ki genyen ladan l. Eske peyi ka devlope san sa? Etazini, Kanada, Lafrans, lòt gran peyi, Larisi ki fò a, an ou panse se sèlman se sèl fòs polis, fòs militè yo ki fè l fò? Poukisa toujou gen sèvis dentèlijans? Paske son sivil ou pa konn ou pa konn sa moun nan ye men lè lapolis la rive sou ou ou pa wè se lapolis li abiye lè militè a rive sou ou ou pa wè se militè wi li abiye antanke yon militè men moun kap jere ransènyeman ou wè l abiye li gon ekipman non. Se sak pral fè tout moun respekte moun paske pa gen moun ki konn ki moun ki kiyès. Ou konprann? Tout moun ap mache sou 13 yo pou yo pa pile 14. Paske moun nan pa konnen w, li pa pral di nenpòt bagay ansanm avè w, li pa konnen si te pa avèk yon chèf l ap pale. Se pou sa gen sa yo. Nou menm nou kraze depi se bagay kap bon pou peyi sa nou krazel. Majorite nan nou ki nan leta nou tout vrayaje nou wè koman peyi fonksyone. Nou tout vrayaje nou konnen ki sak ka devlope yon peyi. Men nou tout fèmen je nou. Se pa zafè pa nou. Pa nou an nan men nou deja. Konsèy m ka ba nou mesye, nou pa gen peyi de rechanj. Kèlkeswa lè kondisyon n ap bezwen Ayiti. Menm si w te gen yon paspò yon peyi etranje, sa pa vle di ou pa Ayisyen. Ou se Ayisyen. Paspò etranje ou genyen an, ou pa genyen l de san. Ou genyen l de kè. Se ou menm ki deside pou pran nasyonalite a. Ou konprann? Men nenpòt erè ou fè, y ap pran paspò a nan men w. Y ap voye w kote w te fèt la. Kote w fèt la, se li k pou ou. Se li k pa ou. Se li k pa ou. Gade sa n wè la, nou ta pran l kòm egzanp? Nou pa wè ti mesye a zam yo yo mete tèt yo ansanm pou yo kraze peyi a men poukisa nou menm nou pa ka met tèt nou ansanm tou poun rekonstwi peyi a nou pa ka panche sou yon sèl bagay. Chak moun di se sa pou fè se sa kap bon nan enterè yo wi men se pa nan enterè pèp non. Li pa fòseman mesye si w ap mennen yon revolisyon epi se ou menm ki pou benefisye l. Non! Ou ka an tèt ou mouri men pitit tè a pral benefisye sa w t ap goumen pou li a. Li pa oblije se ou menm ki pou benefisye l menm. Bon wap goumen pou pèp, si wap fè yon revòlt se pa pou pèp wap fè l? Poukisa oblije se ou menm ki pou ki pou jwi de sa wap fè a? Wi ou ka benefisye ladan l, paske se yon konba se ou kap mennen l, se ou k lidè a. Men si ou pa ta la? Se tout yon chèn. Si w pa la, se entèl k ap ranplase pou fè swivi yo. Men nou menm non, nou pa panse a tout bagay sa yo. Sa vle di, si n ap mennen yon konba, san pou san se nou menm ki pou benefisye l. Men l pa ka konsa mesye. Panse a peyi a. Panse a chanjman peyi a mesye. Tout bagay bloke nan yon peyi. Tout bagay bloke nan peyi a. Bon nèg, nou nan ete, plaj nou yo, yo tap ranpli, dyaspora tap vini, moun kap soti nan lòt pwovens. Men tout bagay bloke nan peyi a. Mesye, fò n gon pwojè nan 15, 20 tan pou n di men kisa nap fè pou peyi a. Men kote n vle al a peyi a. Antouka, e mèsi map mande nou si sa pap deranje nou abòne like pataje silvouplè poun ede n agrandi chanèl la mèsi bokou na rewè nou lòt video.